Mesye, konbyen fwa nap met may sou yon ti fanm nou rive nan yon pozisyon boom konvèzasyon an vin san sèl tèlman nap poze yon seri de kesyon, sa wap fè la, kote w rete, ki laj ou, baz, sa yo kesyon pou nèg ki pa gen okenn valè wi frè, si w vle yon ti fanm anvi w depi avan menm ou renmen ansanm avè l fò w ka poze l yon seri de kesyon pou antre nan sèvèl li, nan videyo sa la m pral ba w 3, m garanti w fanm sa ap santi yon koneksyon avè w ke l pat janm imajine frè, si n gen kesyon kontinye poze map reponn nou epi si n gen yon bagay sekrè se sou. Instagram ni ye menn. Mesye kite yon komante anba video a si nou pa vle komante yow m pap fin bay kesyon yo menn depi nou pa vle komante ekri valè nan komante yo kounya si w son nèg ki gen valè menn paske yow map swiv you tube bese vyouz yo nan moman menn e paske lwen manke ankouraje travay la men otomatikman ke nou komante menn nou pataje baz sa ap fè travay la pi. ke pou pi devan. Si w poko abone fè l kounya epi byen rapid nap antre dirèk dirèk nan videyo a. Avan tou sak enpòtan pou konnen menn sè ke se pa just parèt sou fanm nan epi w tou poze l kesyon an menn. Yow sa pa twò evidan frè, se just kòmanse dyaloge ansanm avè l dabò epi lè w kòmanse avanse a dyalòg la w poze l kesyon an menn. Dezyèm bagay ki enpòtan pou konnen se otan de fwa ke w ka itilize vokal pou fè sa menn lap pi bon. Si pandan wap dyaloge ansanm avè l la ou ka ba l yon voice, Pou yon ka ba l yon apèl eksetera ou ka just di l èske ou ka rele l la ou anvi tande l. E pandan w ap dyaloge ansanm avè l men epi w tou poze l kesyon an baz. Pa poze kesyon yo youn dèyè lòt, ou fin poze sa aprè sa w al poze lòt la. Non men. Otan de fwa ke ou fin poze l yon grenn kesyon, se pa repons l ap ba ou a ki pi evidan non men ou ka just itilize repons li ba ou a pou w di l sa w panse. Ou wè sa m di w la si l vle reponn, si l pa vle reponn ou pa fòse l tou eksetera. Whatever jan ke li menm li ta reyaji a men m p ap ba w manti se pa sa k pi evidan pou ou. Sa k enpòtan frè se ke w poze l yon kesyon ki touche nanm li frè. Une fwa ke w fin konprann tout sa m di w yo la baz premyè kesyon an pi rapid ou ka di yo se ki bagay ki fè w santi w plis alèz lè w ap fè l e ke pèsòn lòt moun pa konnen. Baz, ou wè lè w envite fanm nan pataje sekrè l ansanm avè w san ke l pa menm rann li kont de sa menn ou pa itilize mo sekrè se vre men otomatikman ke w di l yon bagay ke pèsòn lòt moun pa konnen menn yow m p ap ba w manti fanm nan li menm li pral pataje yon sekrè kèlkonk ansanm avè w. E loske lap pataje l ou pa bezwen fòse l kite l reyaji menn Karanto lap ba w repons kanmenm selon fason ke li santi vayb la menn e yow grenn kesyon sa e pa yon kesyon l fasil jwenn nan men lòt nèg Karanto lap fè tout sak depann de li pou l reponn li e otomatikman ke fanm nan li menm li rive nan pozisyon lap pataje sekrè l ansanm avè w Karanto lè sa baz li pral asosye emosyon sa ansanm avè w paske pa bliye lè w ap pale de sansasyon pozitif a fanm nan menn de sak fè l santi l byen sak fè l santi l alèz M pap baw manti baz otomatikman ke l ta nan pozisyon lap imajine yo lap panse avè yo lè sa lap tou panse avèk nèg ki te poze l kesyon sou sa a tou frè ou wè sa m di w la menn sa se youn nan pi gwo sekrè psikolojik ke anpil nèg pa janm konprann menn. Dezyèm kesyon an byen rapid men nou ka di l. Si w te gen pouvwa pou w chanje yon sèl bagay nan fason moun wè w ok. Sa l t ap ye? Baz, majorite nèg k ap poze kesyon oubyen k ap pale yo plis fokis sou bote fanm nan, sou sa l mete, ou konprann, sou sa k fè l bèl, sa k fè l kòmsi m ta di w, fè l santi l wou eksetera, men pandansetan ou menm ou just fokis sou yon bagay ki gen rapò avèk nanm li frè, sou sa k ap pase anndan l menn e otomatikman ke w gen kapasite pou touche nanm fanm nan atravè kesyon ke w ap poze l baz. Yow lap gadew yon fason ki diferan lap wè w se yon nèg kòmsi m ta di w ki nimewo 1 pami tout lòt nèg kap pale ansanm avèl yo e se la se diferans sa menm ki pral fèl bezwen plis atansyon nan men w lan wi frè e konsa game nan ye menn. Yon nèg ki pa konprann li konsa ki pa gen kapasite pou kreye la diferans m pap baw manti yow wap toujou twouve w nan sitiyasyon kote ke yap pase w pami la foul men ou menm kap swiv King Love ki vle aplike tout sa nap di yo baz ou sipoze met nan may ou menn ou sipoze di tèt ou yow ou Pa dwe pase pami la foul menn e konsa gem nan ye mesye n di sa deja nap toujou rete san pou san mal alfa frè twazyèm kesyon an pi rapid e twa kesyon m te di menn men video a m pa vlel twò long mesye se sak fè fòn pataje video a tou menn kite kòmantè kòmante anba video a pataje pase n paka regrèt kòmante yon bagay yon seri de bagay lou lou nèt map bann konsa mesye fòk nou kite kòmantè menn yeah yon bagay konsa liye menn twazyèm kesyon an pi rapid ou ka just dil si n ta gon tikè avyon pou nal vizite nenpòt kote aswè a. Ki kote ou tap mennen l. Vaz, ou wè andan kesyon sa men nou just kreye yon sèn a 2 antre ou menm a fanm nan frè e otomatikman ke ou kreye sèn sa a 2 a yow m pap baw manti manzè pral rive nan pozisyon kote ke li pral imajine li menm ansanm avè w vrèman ki gen yon ti kè kote ke nou pral vwayaje yon ti kè avyon etc nou pral nenpòt kote a wadèvè kote manzè ta di w la menn epi ti aske ou rilaks pandan wap pale ansanm avè l la pale avèk yon vwa nòmal yon vwa cool jan ke m di w la san ke ou pa parèt tankou yon nèg kap Fosew just pale kalm avèk yon vwa ki lou, ki gen pwa man, ou wè sam diw la ou pa pale tankou nèg kap tranble tankou kòmsi m ta diw nèg ki pantan kap di yon bagay wap dil a de kè, wap di bagay la vre kòmsi m ta diw son bagay ou ta di oubyen son bagay ou pa ta di nan e pa konsal ye baz te just lage pawòl la san gad dèyè frè e otomatikman ke ou gen kapasite pou fèl konsa m pap baw manti frè lè fanm nan baw repons men lè lòskel reponn ou man ou ka toujou itilize repons li ba ou ka mandel pou. Ki sa e tèl kote l tap mennen w eksetera pou ki rezon bagay sa yo dyaloge ansanm avè l di l sa w panse tou pou mennen dyalog la pi lwen ke posib menn mesye m chaje kesyon toujou wi menn gade kesyon m gen la menn yon seri de kesyon malè gade m wè gon seri de nèg zorat kap poze pil kesyon tèt anba pou nwi fanm pou nwi lespri fanm pou anmerde fanm pou desann valè yo nan zye fanm e sak fè m pap ba w manti baz gade m gon lis kesyon a gogo mesye. Aprè nèg kap swiv king loky pou gen jan de kesyon sa yo dim ki bò ankò men yeah m chaje kesyon ak koko jan wè m sou la yo menm mwen n pa vle pataje video yo n pa vle like nou pa vle kòmante bon si video sa rive 1000 like yow map vin a yon video pi rèd toujou menn sou pi bèl kesyon pi malè pi move toujou menn ke w poko janm tande baz. Yeah paske jan ou wè live sa nap gade a la chaje bagay a gogo ladann menn yow ou menm ki enterese pou genyenl kontaktem mesye link lan nan tèt seksyon kòmantè oubyen nan deskripsyon videyo a si ayiti oubyen sendomeng ou pa gen ni paypal ni kat de kredi gade sou ekran la wap wè yon nimewo telefòn ekrim sou whatsapp dim se liv la ou bezwen map jere w alèz alèz san presyon paske m konn sal ye deja gade m pa nan fè pil lojik pil pale anpil nap toujou rete san pousan mal alfa rèd nègè.